Si se vre Pòtoprens toujou kapital peyi Dayiti, nou kapab poze kesyon sa maten an, kisa menm ki rete de Pòtoprens nan moman n ap pale a la? Si nou rale yon diksyonè de Petit Robert Larousse. Si nou ale sou Google pa egzanp, oubyen nenpòt lòt motè de rechèch, oubyen nou itilize yon AI, sa n rele entelijans atifisyèl la, n al gade ki sa kapital peyi ye, m sèten definisyon klasik n ap jwenn nan se yon grand vil, Ronald Deshommes, grand zòn, grand rejyon kote prensipal pouvwa ou politik ak pouvwa administratif yo, yo menm yo konsantre anndan yo. Se la defini klasik. Nan ka pa nou, nan peyi Dayiti gen yon sètèn patikilarite. Anplis pouvwa politik, administratif yo te konsantre kote n rele kapital la ki se Pòtoprens, men y a osi tou lè sèvis, notamman lè sèvis sosyo de baz, yo menm tou konsantre nan yon menm e sèl espas. Ou te pran l pou antrepriz yo nan tout sektè. ke ou te gade ansanm daktivite kap mennen nan peyi a nan tout nivo, ke ou te gade reyalite sosyal ak ekonomik peyi a, wap wè tout bagay rezime a Pòtoprens. Tout bagay se Pòtoprens, o pwen ke gen moun lè ap pale w de Pòtoprens e Dayiti, yo di w se 2 repiblik. Il ya de kote la repiblik de Pòtoprens ki evantyèlman, ki pwobableman konstitye de Port-au-Prince e sè zanviwon, e y a la République d'Haïti ki konstitye de rès peyi a avèk notamman lè vil de pwovens. Pou la senpl e bòn rezon ke tout è konsantre a Port-au-Prince. E jan m toujou di l tou lè maten nan salitasyon yo, gouvènman ki te pase anvan yo, otorite ki t ap mennen bak peyi a anvan yo, Non sèlman yo pa t reflechi sou sa, men yo pa t pran okenn dispozisyon Ronald Deshommes Guerrier Dieuseul pou te dekonsantre peyi a, pou te desantralize peyi a, otreman di, yo pa t montre nan ajisman yo ke yo te fè de sa n ap pale a la yon priyorite nan ajennda yo. Byen okontrè, ou gade konpòteman yo, se de moun oubyen se de gouvèneman oubyen se de zotorite ki te plis montre w y ap trete rès peyi a an paran pov. Gade reprezantasyon Leta nan vil de pwovens yo parapò avèk Pòtoprens, parapò avèk vil ki nan rejyon metwopolitèn nan. Li valab tou pou le sektè prive, pou ansanm de biznis tout nèt se Pòtoprens e sè zanviwon yo ye. E si yo genyen de zanèks oubyen de sikirsal nan vil de pwovens yo gade yo pa rapò a Pòtoprens. Yon seri de sèvis se Pòtoprens sèlman yo disponib. Yon seri de bagay se Pòtoprens sèlman ou ka wè yo, Ronald. Ki vin fè kisa? Jodi a la, w ap wè konsekans yo vizib. Si n ap gade pa rapò avèk sa k ap pase anndan peyi a sè dènye tan, sa n dekri kòm sitiyasyon kawotik nan kapital peyi a, tout rès vil yo anndan peyi a vin ap peye konsekans lan. Tou depan de a ki linèt w ap swiv bagay yo, ou kapab fè plizyè konsiderasyon. Men ann pran konsekans ki pi lourd yo. Se de konsekans ki d'ordre ekonomik jodi a. Pa rapò avèk sa k ap pase Pòtoprens ak zòn ki sou kote l yo, ki anviwonnen l yo. Jodi a, yon ansanm de vil de pwovens y ap fè fas a yon reyalite trè trist. Resamman m t ap eksplike w kòman sitiyasyon an ye pou moun Lagonav, pou zile a, li depann antyèman de bout tè a, de rès tè a, notamman Pòtoprens ak zòn ki sou kote l yo. Ebyen depi pratikman de twa katran anndan peyi a, lòt vil yo anndan peyi a y ap peye po kase sa k ap pase Pòtoprens lan. M pral ba w yon egzanp. Si w ale nan yon vil de pwovens, maten an la ou nan l, ou wè si l te fasil pou ou par le pase gen aksè a yon biwo de transfè pou al pran lajan, se pa le ka ojodwi. Ra biwo transfè ki rete ouvri yo, se long fil datant e gran afliyans. Moun oblije leve byen bonè al kanpe devan biwo transfè la, ou pa menm gen garanti ke w ap ka pase. Malgre biwo a poko ouvri. Par kont Zola, ou konnen pètinanman, e se pa ekonomist yo ki pral di le kontrè, dyaspora avèk kesyon transfè la jwe yon gwo wòl nan bay non sèlman ekonomi an jarèt pa bò isit men nan ede sitwayen ayisyen yo, nan ede pèp ayisyen an rete vivan Ronald pa rapò ak kalite mizè ki gen la. Donk yon malere oubyen yon malerèz yo voye yon 50 dola pou li jodi a Ronald ki ale nan yon biwo transfè nan vil pwovens yo se yon kalamite. e lèl resi jwenn li an pa gen anyen ki di lap jwenn li janl ta dwe jwenn li e nou tap dekripte il ya de sela on mwa ou plis on atik sou AyiboPost gen de kote pou yo baw ti tchotch yo voye ba ou a mèt biwo transfè a tou gon biznis li egzije w achte bon pwiske pa gen twòp chwa anpil fwa moun yo aksepte pou n al. Il ya osi sèt reyalite pou lè enstitisyon finansyè lè bank notamman. Ou ka al dèyè yon kantite lajan nan yon seri de bank la epi yo pa ka ba ou l, ke l te goud ou dola. Paske y a un problème de liquidité qui se pose. Fasilite ki te genyen nan pran lajan pou ale avèk yo nan vil de pwovens yo pa genyen l pa rapò a sitiyasyon ensekirite ki genyen sou wout yo, Ronald. Ki vin fè ki sa, menm lè moun yo gen kòb yo labank, li pa yon egzèsis fasil pou yo al fè de tranzaksyon. Pa konn si w konprann, sitou retrè an dola ou kòm an goud. Tout sa yo dekoule de sa k ap pase Pòtoprens lan, de ensekirite k ap taye banda e k ap eseye repann sou yon ansanm de lòt zòn anndan peyi a. Genyen de sèvis la k ap bay anndan peyi a avèk tranzaksyon sou telefòn. Tranzaksyon lajan sou telefòn, nap pale notamman de Moncash e de Natcash, fon peripesi liye dan sètèn vil de pwovens. Ou ka voye yon ti Moncash pou yon kouzon w, pou yon zanmi, pou manman w, pou papa w, Ronald, ki an pwovens la. Si w voye yon dimil goud, li ka fè tout yon semèn wi pou l reyisi retire li. Paske gen yon pwoblèm kach. Pa konn sou la. M pa bezwen menm pale w de kesyon gaz la, puiske n fè plizyè emisyon sou sa deja. Ki difikilte ke antreprenè ki nan sektè sa, pwopriyetè stasyon esans yo, stasyon sèvis yo, yo menm yo fè fas avèk li pou transpòte gaz la de Pòtoprens jiska vil de pwovens kote yo pral vann li an? E konsekans la, gaz la vin vann a yon pri ki largeman siperyè a pri ke ministè komès ak ekonomi fikse a. Ou prèske wè dan sètèn vil de pwovens, pri gaz la prèske menm nan ponp la kòm dan le sektè enfòmèl. E nou te eksplike sa pli d'un fwa, si on nèg nan sektè sa, li pran tout risk sa avèk kamyon gaz la, de Varreux jiska kote li pral avèl la, pou l peye nan tout pòs de piyaj sa yo. L ap peye bandi e dan sèten ka, li peye ni nèg ki legal ki gen zam, ni nèg ki pa legal ki gen zam. Donk ou dakò lè l rive, pri l ta dwe vann ni an, l ap oblije mete yon bagay sou li pou l konpanse tou sa. E nou toujou di sa, se son lè konsomatè final ki yo menm peye po kase a, ki peye konsekans lan. M pa konn sou la. Li pa san konsekans tou sou le pri de pwodui de premyè nesesite. deja avèk kesyon ensekirite a, stòk pwodui yo trè limite nan vil de pwovens yo, paske pa gen menm fasilite si w vle pou transpòte yo de Pòtoprens a vil de pwovens sa yo. Mete sou sa, lajan ki depanse pou reyisi fè pwodui sa yo soti Pòtoprens pou ale nan vil de pwovens sa yo. Donk ki vin fè ke lavi a chè nan yon nivo san parèy anndan vil de pwovens sa yo, Ronald Deshommes Guerrier Dieuseul. pou yo eksploze 1 pa rapò avèk gaz la map pale w la 2 pa kou de transpò a e gou ansanm de pwodwi nan sètèn vil de pwovens jodi a ki an ripti de stòk pa konn sou konprann fò gen gwo relasyon fò met gwo kòb deyò pou gen yo e pwodwi sa yo gen rapò a sa moun manje men yo gen rapò tou a kesyon sante medikal etc nap pale la de pwodwi farmasiti pa konn sou la donk sa se petèt reyalite moun vil de pwovens yo pa rapò avèk sa k ap pase Pòtoprens lan ki vin fè grangou a, mizè a vin pran yon anplè tèt chaje. De pli an pli de moun vin nan yon sitiyasyon ki ekstrèmeman difisil e prekè, donk ki vin fè moun ou pa ta panse nan mandisite etsetera. Anpil moun tou gen de move entansyon ki pase nan tèt yo. Par konn Zola, san n pa bliye kantite moun ki ap kouri kite rejyon metwopolitèn nan, k ap kouri kite Pòtoprens nan inik objektif pou fui vyolans gang ak zam yo. Lè y al ajoute sou kantite moun ki te deja ap viv nan vil de pwovens sa yo k ap fè fas a reyalite sa a, ou deja konnen ki sa ekwasyon an ka bay, Ronald. Sa se petèt yon fenèt mwen te louvri. Men kite m retounen talè a sou konsekans e. Konsantre tout bagay Pòtoprens nan konsekans si w vle rezime peyi a an la Repiblik de Pòtoprens nan. Depi yon bon bout tan, eswesi se pa jodi a, menm lè w te pi jèn Ronald ou te kapab fè konsta sa, tout moun ki nan vil de pwovens yo vin gen yon sèl obsesyon kounye a se vin Pòtoprens a tou pri. E lè moun yo vin Pòtoprens yo chak vini avèk yon objektif diferan. Gen de moun se. lekòl yo vini paske pa vreman genyen e de miz an plas ki fèt nan nivo sa nan vil de pwovens yo nan lòt zòn anndan peyi a gen de moun Ronald se de travay yo vini paske pa pa genyen anplwa ki kreye kote yo ye a gen de moun Ronald de zòn jan moun yo abitye di l ki vin chache lavi pa tou lè mwayen. Gen de moun ki vin bwase, gen de moun ki vin vòlò tou, mwen mwen. Wi, tout kategori. Tout moun vin bòdò prens, e yo chak vini avèk petèt de objektif yon diferan de lòt. E anpil moun sa yo Ronald, yo vin bòdò prens, yo konn pa menm konn ki kote yo prale. Wi.
Pa konn sou la non. Yo pa menm konn ki kote yo prale, ki es kap resevwa yo, kòman jou yo prale ye pou yo. E ki sa ou vin, ki sa ou vin konstate? Kesyon egzòd nan pale. Wè moun sa yo al gonfle kò yo nan yon seri de site, nan yon seri de zòn dabò ki vin bay de site, ki vin bay de bidonvil, ki vin bay de katye. E jodi a si n ap remonte a jenèz gang yo, ki kanmenm se yon paramèt enpòtan a konsidere pa rapò a sa n genyen kòm reyalite sekiritè. Kote ou wè chak kwen, chak zòn, chak katye, chak vil jodi a, gen yon gang ki egziste. anvan menm yo te vin federe tèt yo, yo te vin met tèt yo ansanm sou lebèl koalisyon kriminèl Viv Ansanm. E tout moun sa yo n ap pale la ki vin Pòtoprens, yo pa genyen menm atachman a kapital peyi. Yo pa konprann kapital peyi a menm jan. Bagay listwa kapital w ap pale yo la, sa k kache dèyè Pòtoprens, etc. yo pa genyen l nan tèt yo. E anpil fwa anpil nan yo, yo san fou pa mal si w vle de tout sa zak yo, konpòteman yo kapab gen kòm konsekans anndan Pòtoprens. Le ka ojodwi de nèg ki vin gang, ki vin chèf bandi yo. On nèg pa egzanp ki nan tèt on gang, Ronald Desommes, Guerrier Dieuseul, Madame Monsieur, ki soti, alò m ap di nenpòte kwa la, m pa fòseman ap defon yon atak dirèk ki soti pa egzanp Jeremi. Pa konn sou la. Tout fanmi l Jeremi etc ki vin Pòtoprens jodi a e li vin nan tèt yon gang oubyen li vin yon manb trè enfliyan nan yon gang. Ou dakò ke zafè e istwa kapital w ap pale l la, zafè e espas mitik, zafè katye istorik Ou ta kapab di l w ap pale a pa enterese l. Ke se li menm ki ta deside fè atak yo, ke se moun ki ta mete l devan pou al fè atak yo pou satisfè yon sèten dezi, li pap menm gen tan pou l pran rekil pou l reflechi pou l di, a, mesye nan tout sa n ap fè yo, ann evite sa paske sa li vle di yon pakèt bagay pou peyi a. Yo pa gen tan sa. Se yon atachman yo pa gen avèk avèk tout sa n ap eksplike yo la. Epi dayè yo pa menm gen kapasite, ok, pou pwodui refleksyon sa, vwa Ronald Deshommes pou yo ta fè l kòm konsiderasyon. Pa konn sou la. Donk ki vin fè ki sa? Pandan sè de, twa, kat dènyè ane, w ap wè tout nèg sa yo ki soti tout kote anndan peyi a jodi a, ki nan tèt gang, ou konprann, oubyen ki fè pati e entegrant si w vle de yon ansanm de gwoup ame trè enfliyan anndan rejyon metwopolitèn nan, lè y ap atake yon seri de zòn, yon seri de enfrastrikti, yo san zeta dam. Yo pa janm pran rekil pou yo di, monchè, mesye, n ap epanye sa, n ap frape sa, monchè, tèl bagay vle di tèl bagay pou peyi a, monchè, tèl bagay jwe tèl wòl nan peyi a, si n ap fè 10 koze, an n fè 9, an n fè 8, etsetera. Yo pa gen tan sa. Il s'attaque à tout. Mentnan, èske se paske yo inyoran oubyen se de moun ki sòt, ki pa gen menm chire de ti malis Ou konprann? Pou w ta al nan reflechi pou fè tout sa n ap fè yo la kòm konsiderasyon. Oubyen, èske se yon plan ki a legzekisyon, yo menm yo se dè egzekitan, ou konprann, yo jis ap frape. Kèlkeswa sa sa bay, li bay. Pa konn si w konprann. Donk yo vin fè, pandan tout dènye mwa sa yo, ou wè lè gang yo ap aji nan kapital peyi a, lè gang yo ap frape, lè nèg yo ap etann vyolans yo a, yo san zeta dam, yo pa epanye okenn moun, okenn katye, okenn enfrastrikti, tout bagay pase. E dènyè viktim an dat la la, madam, mesye, se lotèl Olofson. Lè m pale de viktim, m ap pale de viktim vyolans an seri gang yo, gang yo ki dechennen Ronald pandan dènyè ane sa yo. nan mennen tout kalite atak, kont tout kalite bagay, tout kalite moun tou. Samdi 5 jouyè ki sot pase la, nou te Pòtoprens, mwen menm mwen te li nouvèl la, via lè medya oubyen lè rezo sosyo, otèl Olofson ki nan rantre Kawfou Fèy ki twouve l nan angle dè ri Kapwa e avni Kristòf pase anba flanm dife. Ankò yon aksyon de gang ki nan koalisyon kriminèl Viv Ansanm. Se petèt yon coup dur, oubyen yon nouvo coup dur pou kapital peyi a, pa rapò a listwa espas sa li menm li trennen dèyè l, men se petèt yon coup dur tou pou le tourisme, bon si te genyen, nan peyi a, nan Pòtoprens notamman. Paske m ap gade jan y ap dekri Olofson, on pale de chedèvre, pa rapò avèk achitekti, pa rapò avèk jèl konstwi, etsetera. M sot ap eksplike w, yo evoke istwa ki dèyè batiman sa, ki dèyè espas sa, ki dèyè efrastrikti sa. M wè yo pale don espas kote yon fanmi ki bay de prezidan soti. Mwen li sa, ap pale de Vilbrun Guillaume Sam, Tirésias Simon. Ou konprann? Yo pale de moun ki frekante espas sa a ki soti tout kote. N ap pale de gwo moun, de gwo star, de gwo aktè, de gran pèsonalite ki konn vin nan peyi a e ki konn sejounen, si w vle, pou n al Les Hommes Guerriers du Seul nan espas sa. Donk si se vre ke pandan yon bon tan batiman pa t fonksyonèl, piske n konnen depi lane dènyè e menm avan, nèg ak zam yo te achte zòn sa lajan kontan, men lefèt ke batiman te kanpe Ronald Deshommes, le fèt ke si w vle ou te ka toujou wè ebyen espas la ki fizik Ronald non sèlman sa te tradwi yon bagay pou la kapital di peyi men li te ba w yon espwa ou konprann gen posibilite pou Port-au-Prince reviv paske li te la sèlman. Wi li pat fonksyone, li pat resevwa moun, pat gen aktivite ki fèt ladanl etc. Men le fèt ke li te la, batiman te ankò la fizikman Ronald, menm ou menm ki petèt te de lwen te gen dwa di a monchè gen lespwa pou o mwen lavi retounen nan peyi a, nan kapital la, nan kafou fèy notamman e konsa genyen de enstitisyon ki pral retounen fonksyone e poukwa pa Oloffson Hotel. Menm jan n te kapab di l pou Radyo Televizyon Karayib. Jiskavan nèg yo te mete dife nan Radyo Televizyon Karayib, ke se swa le direktè jeneral, le prezidan direktè jeneral de lenstitisyon, ke l te anplwaye yo, nou tout te nouri lespwa w kon jou oubyon lòt, n ap retounen nan Ri Chavann nan ankò, paske tou senpleman batiman te ankò egziste, batiman te ankò la. M pa konn si w konprann Ronald. Lè sa petèt zagoloray yo potko. panse mete dife nan espas la oubyen potko deside mete dife ladan l. Lè ou fin met dife ladan l, ou pa konn kisa ou ka fè ladan l piske ils ont encore le contrôle de la situation. Donk, espwa ki te genyen an l ap diminye konsiderableman jiskaske l disparèt. Mentnan se petèt valab pou yon espas tankou Oloffson. Li pa t ouvè o gran piblik, yo te fèmen l, ou konprann, pa rapò a sa k t ap pase anndan Pòtoprens, anndan Kafoufèy, men espas la te la, te bay ti moso lespwa. Ou konprann? Epi, a chak fwa petèt yon moun te gade l, te wè l nan foto oubyen an fas, gen de souvni ki te kapab vini, gen de bagay li te gen dwa di pou Pòtoprens. Men avèk jan m ap gad foto yo la ki montre yo ke se yon Lòfsan an ruin, li prèske devaste pa ensandi krim. Donk se kanmenm fouti. Se t'youn paj ki sanse touni. Donk, Olofsonn, menm joun pakèt lòt enstitisyon anndan peyi a, pral egziste o pase. Moun ki pa te konnen ou pral rakonte yo, monchè, il etait une fois, nan menm espas sa, te gen yon otèl yo te rele Olofsonn, ki son espas mitik, konprann, ki raple yon pakèt bon ak move souvni, etc. Mpa konn sou la. Se Olofsonn ki kapab retni atansyon n. Nou sot eksplike sa la, vu istwa, ok? Espas ta li menm li charye dèyè l. Men w ap dakò avèk mwen Ronald Deshommes, Guerrier Dieu seul, moun yo tou k ap tande maten an ap dakò avèk nou, Olofsonn vin ajoute sou long list defrastrikti, de batiman piblik kou prive Ronald ki devaste, ki abandone, ki atake, ki ensandye. Anba lavil la, nan kapital peyi a, Ronald Deshommes, pandan sè dènyè zane, si w pran l de 2022, 2023, 2024, si w pran l de 2024 a 2025, si w te pran l sou 2 dènyè ane sa yo, 3 dènyè ane sa yo, 4 dènyè ane sa yo, ou pap gen tò. Paske Dye sèl Sen, du Bicentenè, pasan pa Matisan, ok, Kafou fè jisko santre vil, sa vle di anba lavil la, Ronald, ki kantite antrepriz de referans, jodi a, ki pa egziste ankò. Sonje lè m te Gonayiv e pwobableman lè w te Okap Ayisyen Ronald Deshommes Guerrier de Seul te nan Jakmèl, lè y ap pale d'anba lavil la gen yon seri de antrepriz yo te konn site ki pa la ankò. Ou konprann? Gen de antrepriz ki konn sèvi de referans lè w ap bay adrès ki pa egziste ankò. Gen de antrepriz tou ou konnen depi ou bezwen tèl bagay, se la pou ale. Ou konprann? Paske se yo menm ki genyen espesifik, etsetera. Ki pa egziste ankò. Pa konn sou la. Gon pakèt enstitisyon leta kon prive. Jounal Lezòm ki te anba lavil la, ki te bay anba lavil la yon sans. Sa vle pase, men jodi a la, ki pa egziste ankò. Pa egziste swa paske Moun ki pou te fèl fonksyone yo kouri kitel pou nan dezòm akòz zam kap chante tout jounen, swa paske nèg kriminèl yo deside yon bon maten yap boulel, yap envestil, yap krazel, ou konprann yap vandalizel. Ronald, e de sèt list genyen lopital, e yon nan lopital jodi a ki petèt disparèt non sèlman fè peyi a mal men ki gen gwo konsekans sou peyi a, se lopital jeneral. Pli d'un an aprè jiska prezan, relouvri lopital jeneral oubyen retounen fè lopital jeneral fonksyone rete yon bagay ou yon egzèsis itopik. Depi dènyè tantativ la ki te fini jan li te fini an nan fen ane 2024 la. Pakonn si w konprann. Pou pakèt famasi ki te menm nan zòn lopital la, ki te de famasi de referan jodi a, ankò ki pase anba flanm dife, ou byen ke bandi yo atake yo deside disparèt, nan palon pa pou nou fakilte ki te anba. Enats, fakilte de syans, fakilte de medsin, ekòl enfirmyè, saj fam, fakilte de dwa, etc. Tout sa yo ki te bay sant vil la, on sans Ronald, tout sa yo ki te kanmenm fè bote Pòtoprens, jodi a la, yo disparèt. E le pire, Ronald, gen nan yo ki disparèt, w ap chache kote yo ye, èske yo reloje yo, èske yo kase fèy kouvri sa, èske yo tounen paj la, èske yo pa egziste ankò, ou pa menm ka reponn kesyon sa. Yo te la, yo just pa la ankò, e pi, bagay ap fonksyone. Kòmsi sa pa t janm, sa pa t janm fèt. Anjou, de zekòl pwofesyonèl ki te anba. De rezidans prive tou. De moun ki te gen kay yo pandan lontan, ou konprann? De moun ki fè tout anfans yo, tout jenès yo, ki granmoun, ki vyeyi nan kay yo epi bandi deside yon bon maten mete yo deyò. De katye ke nou sot te jije oubyen di istorik talè a la. ki dezète jodi a, si w ale anba a oubyen tou ou wè yon videyo ki fèt anba a, se limaj de peyi kòmsi ki devasta apre yon gè, kote misil tonbe, ou konprann, zam chimik tonbe, etsetera. E chak jou k pase, chak mwa k pase, se yon nouvo katye. Yo pran l de Bisantnè, monte Matisan, pase Kafoufèy, Tonbe Bapedcho, Jodi a Lavni Kristòf, jiska pakou Ronald Dezòd. E tout sa yo Ronald, se dè katye, se dè zòn, kare yon pakèt istwa dèyè yo Ronald. Donk si m ta pran site, si m ta pran site Ronald, kantite de batiman piblik, batiman prive, enstitisyon leta, enstitisyon prive, kantite de enfrastrikti Ronald, Depi lè gang yo achte peyi a lajan kontan yo disparèt mal oubyen yo kanpe fonksyonman yo tou kareman se sèten nou pa t ap gen tan maten an pou espas de twazèdtan t ap pwizan pou nou. Pòtoprens ap disparèt sa ki petèt deranje n bokou plis se lendiferans Ronald Deshommes Guerrier Dieuseul de nos otorite de nos dirijan. Eske son aveu, ou konprann yo dakò yo pa kapab yo kitel mache, donk kote sa ka rive lap rive. Eske sa fè pati don plan ke yo menm yo aprouve. Pa gen pwoblèm pou kapital la disparèt, donk se te deja pre pre previzible, ou konprann, se te deja planifye, reflechi, donk yo kitel mache, epi yap tann yo fini paj sa pou yo pase a otre choz. Eske son bagay konsa? M pa fòseman konn. Men sa yon ti jan entrige m Ronald, chak jou k pase gen yon bò nan Pòtoprens lan k ap rale, jodi a la Pòtoprens sanse egziste de non kòm kapital peyi a men si w ap pran l nan tout petèt sa yon kapital reprezante pou yon peyi, donk Pòtoprens pa diy jodi a la pou rete oubyen pou konsidere kòm kapital. Jan m di w la, èske Se yon ave bò kote chèf yo, bò kote chèr dirijan nou yo. Yo di bon, yo pa ka kanpe anfas gang yo, y ap kite gang yo frape kote yo ka rive a rive. Pa kont, èske mesye yo dakò ke Pòtoprens lan se di pase, donk y ap panse sou lòt bagay, ou konprann? Paske Pòtoprens lan li vin non sèlman envivab, men li pa reyini, si w vle, lè kondisyon nesesè, ou konprann? Kèk kritè de baz jodi a la pou pale de li kòm yon kapital diy anndan peyi. Se yon bagay konsa k ap konkokte? Pa konnen. Fizikman, Pòtoprens ap disparèt. Dayè on pale de pli de 90 pousan de espas la ki kontwole pa lè gang zame. Men tout sa Pòtoprens te charye dèyè l tou kòm istwa ou byen tou ki te parèt kòm kritè idantitè pou. Y ap disparèt tou Ronald Dezòd. Mwen wè sèten moun eksprime preokipasyon. L ap disparèt. Yo te pran yon seri de katye avèk de konstriksyon ki petèt te sèvi nan yon bagay pa le pase. De moun, de fanmi ki te leve nan yon seri de zòn. Ou konprann? De kay pou nan de zòn. Ki te gen de bagay yo vle di pou peyi a, pou kapital peyi a. Men tout sa yo, bandi yo atake tout, yo kraze tout, y ap boule tout, y ap met tout moun deyò. Y ap rekipere katye sa yo, y ap pran yo. sa paske pa di nèg yo anyen o pli wo nivo de leta yo san fout pa mal pa konn si w konprann se kòm si yo mete yo dakò sou sa ankò yon fwa eske se pwosesis kraze peyi a nap ra refèl la nap rapouswiv pa konnen paske te gon diskou sa. Konprann? Se pou tèl bagay fèt, fòk nou redwi peyi a an sann. Gen lòt ki di, monchè, olye pou entèl rete sou pouvwa, olye. Konprann? Kraze sa, bon lòt ki te vini di, bon, n ap kraze l, m ap rekonstri l pou nou. Ba ou lè. N ap kraze l, n ap rekonstri l pou nou. Ese son bagay kon sa k ap raposuiv ou byen? Eske nou, nou, yo menm, petèt, yo si yo la bòn vwa, se petèt peyi a k ap pèdi. Konprann? Se nou menm ki Ayisyen otantik. Li petèt te fristre pa rapò a sa kap pase a men yo menm yo kwè ke jiska prezan plan la ap mache trè byen. Konnen men. Se gen dwa se konsa yo te vle l. Men, gen dwa e konsa yo te vle l menm jan n toujou di l pa rapò a slogan jan blan vle l la. Gen dwa e zot o nivo di pouvwa oubyen o nivo dè zotorite, o nivo de nos elites. swa du sektè politik oubyen du sektè prive dè zafè oubyen nan leta ou dal gen dwa se konsa yo vle l fè l gen dwa e pou sa yo yo pa di yo anyen w ap wè sa pase Oloffson nan la ou pa santi o nivo de bon petèt yo te okipe a komemore lè 4 an ou konnen de asasina Prezidan Jovenel Moïse ki kan menm son dat enpòtan ki pat dwe pase inapèsi. Mwen pa santi ke sa di twòp moun non, anyen o nivo di. Ben, yo konn pa bouke tou. Jovenel se pa yè lendi a. Wi. Oloffson se pa depi samdi. Sa di on tweet, on kominike ap pran tout tan sa. Yo gen dwa bouke Ronald Deshommes. Jan nèg isi pale franse byen. Si yo rann yo kont ke yo fè twòp tweet, twòp kominike, ou konprann, twòp diskou, yo fè de pwomès. Pa janm ka kenbe yo nan. Sa ka rive gwo kote k rive yo wont. Pa konn si w konprann. Oubyen, sa gen dwa pa di yo, wè. Sa di w, nou abitye. Ou konprann? Jodi a se Olofsonn, demen la gon lòt enstitisyon. Avan ou, te gon lòt enstitisyon. Avan Olofsonn. Ou konprann? Li te des espas anndan leta, li te des espas prive, li te radyo televizyon Karayib, li te le nouvelis, li te melodi anba, etc. San n pa bliye latriye kay prive ti malerèz, malere te genyen, konprann, ki te envesti tout avwa yo, ki wè yon pakèt fanmi k ap grandi de jenerasyon an jenerasyon jodi a, ki pèdi totalman. Se de fakilte, de univèsite leta, de zopito, konprann, a pale de fastriksyon leta ou nan fèmen, a jamè, ba di pèsonay. Tout yo pri. Apa bè. Se yo. Wè. Pa won't zou la. Jodi a nou kwè Ronald, kelke swa sa motivasyon an ta ka ye nan demach gang yo, ki yo menm gon sèl mode operatwa, depi yo, oubyen yon sèl strateji, depi yo envesti yon espas pou yo ba la lè yo fin atake polisye, si gen polisye ki prezan, se boule tout sa yo jwenn sou pasaj yo, yo pa bezwen konnen Kisa sa y ap boule a reprezante pou zòn nan oubyen pou peyi a, se disparèt li, kèlkeswa sa motivasyon an te ye, gen yon grenn bagay n ap reteni. Nou ka toujou gen yon lòt Pòtoprens. Nou ka toujou gen yon lòt peyi. Men sa k te fè n fyè, notamman sou le plan istorik la, p ap janm gen sa.
Monchè, mwen li yon atik sou Oloffson. Eer mwen tande lè wap aproche kesyon an wap pale de kapital la epi rapid vit ou konn sak pase nan tèt mwen pandan ou tap pale de pòtoprens ou pran definisyon ou ale peti robè pou esplike kisa kon kapital epi rapid vit m gon bagay ki pase nan tèt mwen Johnny m di Kòm zago loray sa yo k ap aji kont popilasyon e kont peyi an, malfektè yo, kriminèl yo, kòm pafwa yo konn pran kostim revolisyonè mete sou do yo, epi m di si se sa k revolisyon monchè, fò n ta retounen Mwen menm avèk ou Johnny, Guerrier, Ted e tout oditè, oditris, entènot kap tande nou la a, kap gade nou tou, fòk nou ta retounen sou ban lekòl al aprann sa k yon revolisyon. Èske ou konprann? E paske m pa ka konprann de revolisyonè pa genyen kenn nosyon de sa ki rele yon yon espas de memwa vivant pa egzanp yon espas de kote ke moun al chèche enspirasyon èske ou konprann ba ka konprann ke revolisyonè lan èske ou konprann tout sa li jwenn sou wout li se kraze brize boule epi menm tèt li pafwa li mete an danje piske yo revoke lopital la eee m pa ka konprann ke. On revolisyonè, oubyen revolisyonè bò katedral sa yo a, banm rele yo konsa, e yo, yo pa konprann valè, yo pa konprann patrimwàn. Pa egzanp lè w ap gade Oloffson, Oloffson se yonn nan kote, lè w al ladan l, John, ou santi w konekte vreman ak kilti w lakay li, paske, Gon w tandans pa egzanp anndan an pou ke yo prize la mizik rasin, tout moun konnen lè w ap tande mizik rasin ou santi w nan kilti w. Wè, otan byen ke konpa a tou. Menm si konpa a dèfwa avèk modènite an gen ti bagay ke li ajoute men rasin nan w santi w lakay ou. Wè w pran son tanbou an, ou pran son ti bagay y ap klewonnen, kòman vouvouzelayi konsa bagay sa rele? Ou pran son tcha tcha, èske ou konprann? Ou santi vrèman, ou si ou yaya kò ou paske ou wè ke w ap viv nan kilti pa ou. Nèg kriminèl yo pa gen kenn nosyon de patrimwàn. Epi yo di w se revolisyonè ke yo ye. Yo pa gen kenn nosyon de sa k rele istwa, de istwa kiltirèl, de memwa kolektiv. Bagay sa yo pa pou yo. Senbòl, senbòl dotorite de leta, okenn nosyon. Men nou konprann sa wi. E menm nosyon revolisyon an tou ke y al chèche yo enfekte l, yo galvode l la, yo pa gen kenn nosyon de li tou. Ou konprann? Epi, yo pèmèt yo atake tout sa yo jwenn sou wout yo. Ou sot ap soulinye sa, lopital, fakilte, bibliyotèk, medya, menm sa ki gen plis ke yon santèn lane. Ou wè? Espas piblik, stad, espas lwazi, tout bagay nèt yo jwenn sou wout yo, se sa yo bliye yo pa fè. Sa yo bliye yo pa fè, sa yo jwenn sou wout yo. Menm patrimwàn vivan yo tou yo gen dwa kenbe nenpòt e moun k ap sèvi peyi an la, k ap reprezante dinyeman peyi an la, fè bèl reyalizasyon pou Ayiti, ke se swa nan kesyon liv, ke se swa nan kesyon spò, eksetera, yo pa pè kenbe yonn la, yo touye l, yo masakre l. Èske w konprann? Paske se de, se de moun ki san konsyans, se de moun ki, ki la k ap viv, men ki pa, èske w konprann, ki pa konprann sa k fonde vreman yon egzistans yon pèp, yon nasyon. Epi an menm tan tou wap gade bandi an ki konsa, mwen menm kontan ke ou fè eta de sa n rele moun ki nan pòs desizyonèl yo, ou gen kòm enpresyon tou yo menm tou yap mache sou menm tras ak bandi an ki pa konnen enpòtans bagay sa yo a. Dayè, ou pap wè tout gwo senbòl otorite leta ki anba lavil yo. Yo tout oblije kraze rak, ou konprann? Yo kite l pou bandi an k pa konnen ki enpòtans ke sa genyen tou. E se la a m ap poze tèt mwen kesyon, m pa gen repons la non men m poze tèt mwen kesyon an, èske se pa plan an ki konsa a? Èske se pa cheminman pwogresyon nan pwojè an ki konsa? Paske moun yo antann yo wi. E yè m ap fè deba avèk kèk zanmi, m poze tèt mwen kesyon, mwen di gang nan fè peyi a anpil mal, gang nan mal anpil, e èske otorite yo, yo pa pi mal toujou piske yo pa vin avèk kenn repons pa rapò a kansè sa a ki rele gang nan ki ap fè tout sa ke l ap fè. Gon zanmi ki dim antre gang nan e otorite yo kiyès ki fè peyi a plis mal? Kiyès ki pi gwo enmi peyi a? E ke argumantè ke misye evoke, misye di ke gang nan konnen sa lap fè a, li afichel, li pran pozisyonl. Nèg ki otorite an li li tronpew, li vyole konfyans ou nan sans ke wap tann ke li menm li vin reprime sa vagabon ap fè sou teren an Epi li, wap tann li! Li menm kisa l fè? Li vin nan pòs la, l koukouman kò l dousman, li kite bandi ap fè. Èske ou konprann? Li pa asime responsabilite l lan. Donk, pou misye, otorite an, ki pa pran responsabilite l lan, l pi danjre ke bandi kap frape sou teren an. Bon, map ajoute sa, dan sèten ka menm, li gen dwa pase w nan betiz, li fin, li fin, li fin di w sa w anvi tande a. Epi apresa l al lòt kote l di w, nou ta pri m. Piske. nan yon sitiyasyon parèy, kisa w ta anvi tande, se ki dispozisyon k ap pran, konprann, pou kontenir gang yo, etsetera, pou frennen tèl bagay, etsetera, li vini l di w yo. Epi lè li an sèk prive l di mwen menm, ta pou l di pral pase ak gang, ki pral fè sosi, ki pral lòt bò. Sa pi grav toujou. Gang nan li menm, li tou di w e touye l ap touye w, e boule l ap boule w depi l vini. Men nèg ki petèt sanse la pou t anpeche gang yo fè sa, li vin di w ou mèt tèt frèt, poze, n ap pran dispozisyon. Nou ou konprann, n ap pran mezi, gen de fleksyon k ap fèt nan pi wo nivo, etsetera, nou pral dis, nou pral dat, epi lè l fin pale l fon vire, bon filanl, ou konprann? Donk m panse ke yo pi danjre efektifman pou rejwenn la pozi. Wi, wi. Mwen chwazi sa menn, paske m pa ka konprann bagay sa a menm. M vreman pa ka konprann sa. Paske mwen menm, m gen chans lè m vin Pòtoprens pou ke m viv sa k rele bon Pòtoprens dantan an, ou wè.

Yeah. Epi m vini depi nan wout pandan map gade gen 2 mesye k vin kote m ki di m kisa m bezwen. Ah. Lèsa m tou jèn ou konprann. Yeah. Son zanmi k te mennen m. Pase menm Gonayiv nou te ye a, pawòl la te rive depi w bezwen rad, bay, bò katedral, Guerit, patati patata, yon pakèt referans. M gen yon jeans nwa. Epi lè nap gade, nap pase gen 2 zanmi k vin di nou sa n vle. M di son jeans nwa. Yo di oh bon chef lan non e ou konprann lè sa vant mwen potko plat konsa non. Mwen te pi plat toujou. Nèg yo mennen m al pran yon pantalon, mwen al efektivman mezire pantalon an, yo fè m rantre yon kote etsetera. M wè pantalon m byen chita sou mwen. Bèl pantalon nwa. M ale. Epi m mete pantalon pandan 2 fwa. Epi le samdi ki sui, moun Nakamwap lave yo lave pantalon. Mauvaise vent. Pantalon an tout koulè sof nwa. Yon sèl lave. Ou Anilin ki te sou li? Mon frère, m gen enpresyon si lapli te tonbe jou a, m tap tou wè vrè koulè pantalon an. Gen sou mwen. Ou konprann? Lapli pa tonbe nan 2 premye mete yo, ou konprann, avè m nan lari a, epi m al bay lave li nan week-end ki vin aprè a.

On chèn diamon ye lò. On chèn lò. Ou vèm, laga bò di, mwen chèn denè gyo ap goumen atre yo, ou vèm. E pi mwen chèn di, mwen ni, on chèn matant mwen voye pou mwen nan bato. Mwen chèn vle pren nan men mwen, mwen pito baoul, mwen pito baoul. E pi mwen chèn di, mwen mwen kòp mwen gen, mwen mwen mwen 2000 goud nan on liv. Ou vèm, mwen chèn di, mwen bagen kòp. Mwen chèn di, mwen chèn sò gen yon mèt ban mwen. E pi mwen chèn di, tout 2000 goud la. E pi mwen mwen ekrive pòtay, pandan mwen nan machin. Mwen ta ale yo gan. Mwen al jakmel epi mwen gade mwen chan nan geta tou nwa nan pou mwen. Vagabon sa yo se. Non.
Vado prens lan vre. Ya. E se te tout sa te fè bote kapital lan tou. Paske konon pral an kote ou ka pran kou. Fon mete sou. Paske sou pa mete may ou sou. O top. Nèk la vini mwen jè. La pa la bo sou. Mwen mwen mwen mwen achte yon soulye. An ba la vil la. Epi yon grenn ki bon mwen mwen. Konnen, wap manje siwo, men se yon grenn, èske w konprann? Epi nèg la konnen lòt grenn nan pa bon wi. Li konnen lòt grenn nan pa bon. Èske w konprann? Lòt grenn nan non sèlman li piti, li gen twou anba l. Kounye a lè m rive lakay mwen, map mete 2 grenn sou li, lòt la paka byen rantre. Èske w konprann? Donk sa vle di ke pa gen moun ki pa pran kou anba lavi, donk pa gen moun ki pat viv eksperyans sa yo, ki pat renmen yo tou dayè. E epi Ti nèg ki te ret Kafou Fèy ki pa konn yon premye 2 novanm nan otèl Olofsonn ki sa l reprezante? Èske ou konprann? Kiyès nèg pa egzanp ki te ret anba lavil ki pa t konn fon kout tèt al gad yon match nan stad Silvyo Kato, al gad yon ti baskètbòl nan jimnazyòm nan? Ou konprann? Donk sa vle di ke gen yon ansanm de pratik ke n te genyen, yon ansanm de bagay ke n te genyen. ki disparèt, ke leta dakò l disparèt, paske se nan plan pa l, e se sa k fè mwen menm mwen retwouve moun ki di, si se pa leta ki gang nan, se gang nan ki leta a. Mwen retwouve moun ki bay pawòl sa. Epi, plan ap mache. E n ap gaspiye moun, n ap gaspiye enfrastrikti, n ap gaspiye peyi. Kite l mache. Kounye a se nou menm. Mwen map tann paske mwen m konnen ke gon yon peryòd kap rive e gon peryòd kap rive kanmenm nap gon mo pou nou di nou menm kòm pèp. Gon peryòd kap rive nap gon pawòl pou nou di kanmenm wè e konn a se nou menm map tann yonn ap mete fòs nan feblès lòt yonn ap mete feblès li nan fòs lòt pou nou avanse paske plan sa a sin kite li egzekite nan tout dimansyon li, si n kite l rive nan dènye objektif li, m gen enpresyon li nou k ap disparèt wi, Jhonny.
Jan lòt la di l, si nou pa parèt ansanm, nou pa parèt ansanm.
Yeah.
Antouka, Ronald, jan n t ap di l talè a, donk se nou menm ki sanse preyokipe de sa avèk dènye viktim zak vyolans gang yo la anba lavil la ki se Oloffson e o nivo dè dirijan o nivo dè otorite sanble swa pa okouran oubyen yo kite l mache oubyen tou yo santi yo wont yo pale twòp yo kominike twòp yo twit twòp etc yo bay vag men nou prèske rantre nan yon sik nòmal si n ap pran dènye ane sa yo a ki fasilite gang yo Kriminèl yo yo menm yo ap atake yon seri de batiman, yon seri de estrikti, yon seri de enfrastrikti anndan peyi a ki vin prèske yon bagay nòmal, ou konprann, pou le peyi. Gen moun ki pale de kawo nòmalize pa bò isit. Donk se kòm si sa k nouvèl jodi a se lè gang yo pa boule anyen, lè gang yo pa atake pyès kote, se sa k nouvèl. Men si gang yo atake yon zòn, si gang yo boule yon enfrastrikti, yo boule yon batiman, yo boule yon antrepriz, li prèske pa nouvèl, tèlman l vin rantre nan kotidyen nou kòm pèp. Se kanmenm yon kapital ki sanse egziste de non oubyen sou papye, pa rapò avèk sa k te gen anndan kapital la, ki te fè l egziste fizikman jodi a, prèske vle pale de yon Pòtoprens opase, Pòtoprens devaste. Eske nou menm li ankò two to pou n pale de yon Pòtoprens ki disparèt oubyen yon Pòtoprens ki ankò de disparèt? Sa k sèten, sa m di a se Wolòfsann, si n vle swiv lojik konprann kawo nòmalize a, gon grenn kesyon n ka poze, kiyès k ap mèt sa? Paske avan l pa t ogan. E sa m di pou e mwa pwochen e ane pwochen. Se tu tenk sa va, ou pa santi okenn volonte Bon kote mesye ki sanse la pou met lòd anndan peyi a pou anpeche sa yo rive ankò. Yo vin fè ke ou just ap dòmi men kèw ap sote avèk risk pou leve demen maten pou se tèl batiman, se tèl zòn yo atake kounye a, se tèl enfrastrikti. Rebonjou tout moun, rebonjou mesye. Rebonjou.